Poukisa chak tan sa pase ou estomake? Ben, m ap pale de kòlè. Kòlè deklannche pa yon aksyon, yon jès, konsa tou li ka yon pawòl yon moun di ou. Lepli souvan sa fèt se paske moun nan konnen kisa pou l di ou, oubyen kisa pou l di ou, pou l rakonte ou, pou deranje ou, pou blese ou. Pawòl Bondye di nou pou nou toujou rete onèt avèk tout moun. Pandan w rete onèt la, pi gwo deranje moun nan, pi gwo derespekte moun nan. Se nòmal, gen de pawòl moun nan di ou, li ka toujou, gen de aksyon moun nan pral fè ka toujou fè w deranje ou, ka toujou kòmsi fò w dekontwole jan moun yo di an. Men an menm tan, sonje ke ou pa nenpòt moun. Li pa fasil tou paske gen de moun ki vini, nan moman moun nan vini an, fason ke moun nan vini nan pale avè w la, ou te gentan deranje deja, ou pa t nan. Ou pat nan, ou pat sou san w jan nou di nan kreyòl la, ou pat sou san ou. Moun nan vini epi l di w yon pawòl, pawòl la deranje w. Se nòmal, nou konprann sa, sa ok. Men pa ka chak tan moun nan vini, li di w yon grenn pawòl ou estomake. Li pa fè sans. Sa montre ke moun sa a se li menm ki gen kontwòl emosyon ou. Sa montre ke moun sa se li, ok nenpòt sa, ok m pral di Widlène tèl bagay, m konnen si m di Widlène tèl bagay, l ap aji tèl fason. Kidonk ou vin tounen yon ti jwèt moun sa a. Donk, se vre li pa, li kòlè sou bagay ki vini bridsoukou, bat pare pou li, li vin pa, li vin konsa konsa tou, men an menm tan tou, ou gen ase kontwòl de swa, ou gen ase, m ka di, volonte pou w kontwole sa. Lè moun nan vini. Lè moun nan vini, moun nan, ou konnen moun nan vini la pou l pou fòfò kòlè, ou gentan di ok, entèl ap vin fè tèl bagay, ou gentan prepare lespri ou pou sa, ou di, kèlkeswa sa moun nan di, li pa ka retire lapè m, li pa ka retire lajwa mwen, li pa ka retire kè kontan mwen. So, ou prepare ou, ou pa kite kòmsi ankenn bagay vin deranje lespri ou, konsa, w ap evite tounen ti jwèt tout moun. Pa kite okenn moun sèvi avèk emosyon w konsa konsa. Kèlkeswa sa moun nan ye, kèlkeswa moun li ye a, sonje ke lapè ou pi enpòtan pase tout bagay. Bondye beni w. Mwen ap di Bondye mèsi paske l delivre mwen kont kòlè. M pa moun ki fè kòlè fasil, men lè m fè kòlè li lèd, li ekstra. Paske m toujou fè de mwen menm pou m metrize emosyon m, pou m pa kite Pou si sa ou di a deranje m, m pa p vrèman kite w wè sa, unless ke ou konnen m vye, ou konnen m vre, ou konnen ke Woodlanne fache, w ap konnen m fache. Men m pa vrèman pe demontre sa. Pa kont, sa gen yon pakèt lane, m ka di jiska 2019, ke tout la senn jounen m toujou nan kontak ak ti frè m nan. Nou toujou ap goumen, goumen nan sans, goumen paske. Fason ke li panse pa fason ke mwen panse paske akoz de mal akoz de li yon moun ki malad m toujou ap fè kòm ta ka di sa ka li kraze bagay mwen lè m montre bagay li dera li dera li deranje li oubyen yon bagay kèlkonk ki pase ki fè ki toujou ap fè m nève paske m pa renmen lè m mete yon bagay yon kote ou retire l oubyen jan m planifye yon bagay yon jan epi gen yon moun deranje li ki fè m toujou ap ki fè m toujou ap ede nève. Kidonk, plis lòt bagay ke l fè toujou, pakèt bagay e anmweyy m konnen m panse m rete kwè si w konnen Junior w konn kiyès Junior ye. Kidonk m ka di avèk anpil metriz de swa epi m te mande Bondye sa tou paske tout lajounen lòt pede menm lè l pa fè sans pou tout lajounen ap ap pede fache pou menm bagay yo m di ok poukisa sa pede sa pede aji sou mwen konsa m pa vle sa so and so epi mwen pale m ka di pale avèk Bondye pale avè l nan yon sans eseye konprann li nan yon sans ki fè ke m ka di kounye a nou plizoumwen e ke kòlè a mwen fè, kòlè ke, kòlè ke m ta sipoze fè pa rapò lè l fè yon bagay mwen jis pa okipe li, m jis inyore li jiskaske m di tèt mwen konsa m bay, m rete konsa mwen pa reyaji jan m ta sipoze reyaji pa rapò avèk sa ke l te fè nan moman an. Kidonk m konnen ke kòlè pa yon bagay pou moun metrize, li se yon bagay tou kou jan m di w la ki deklanche bridsoukou, ou pa kòmsi konnen kilè l ap vini. Menl toujou bon pou bay tèt ou yon m ka di yon yon limit oubyen yon kisa ti bagay sa ankò yon limit pou pa kite tout sa kap pase nan ou pa jis kòmsi montre moun montrel gen de gen de bagay ki nan ou se moun ki plis konnen ou ki ta sipoze konnen ou ke si w reyaji tèl fason ou fache si w fè tèl bagay Kontantman tout moun wè lè w kontan men fache a li pa bèl lè ou kite wè tout ti sa moun nan ap di ou fache tout ti sa moun nan fè ou fache moun nan kounye a di a entèl a etijòt mwen li wè m fè sa l vle talè talè m ka pote m fè entèl fache la kidonk li toujou bon pou w metrize kòlè ou e konnen ke Bondye pa renmen lè w ap fè kòlè tou Bondye beni w.